Konbyen yon moso tèren ka vann an Ayiti an 2026? Ebyen se sa nou pral dekouvri ansanm avè m nan videyo jodi an la. Mwen konnen gen anpil Ayisyen k ap viv nan dyaspora a ki pa vrèman konnen konbyen yon moso tèren vann an Ayiti. Ebyen nan videyo jodi an la a, nou pral rezoud tout mistè sa. Nou pral fè pri 3 santiyèm tè, a note byen, yon santiyèm tè se yon fraksyon nan yon kawo de tè. Otreman di, yon kawo de tè egal ansanm avèk 100 santyèm tè. Yon santyèm tè a se 129 mèt kare. An total la, nou pral achte 3 santyèm. Bon brèf, se pa achte n pral achte, se se pri an n pral pran pou moun yo. M ap mande nou, si w se jan de moun ki renmen jan de videyo sa yo, pa ezite abòne ansanm avèk chanèl la, aktive klòch notifikasyon an, pataje videyo a bay de twa zanmi ke w konnen k ap renmen videyo sa tou. An n swiv ansanm avèk nou.

Patnè pa m, sa k gen la? Monchè, se ti Pòl ki te voye m kote w la menm. Li di m konsa ou gen yon afè w ap fè la menm, anviwon twa santyèm tè, ou gen yon afè w ap fè menm, e m ta renmen konnen konbyen sa ye. E kote tè a? Monchè, e pa tè a la. Ansèy mòt devan la? Wi, e li menm.
E li menm?
Ok. Nou pral e ou al moutre m li menm? Wi, m pral moutre w an al.
Monchè, ou konnen Leyogàn nan la papa, ou pa ka jwenn yon bon afè fasil fasil. Souvan fwa se tè nèg yo pran, se tè k pa pou yo. Se sa k fè kòm si yo di m monchè tè sa se tè manman w mouri ki se pou ou. Nou pratikman rive bò kote tèren an. Son tèren ki vrèman byen pozisyone l, jan nou ka gade l la se wout machin ok, ou ka sòti sou lari nèt, epi la li menm ou ka ale pa dèyè nan lòt zòn ki pa dèyè, sa vle di la se antre tè a, ou wè la sa se ansèy lan, sa se ansèy la kote ou mete a vann lan, men antre tèren an. Antre tèren an, wout machin ka pase ladan l, lè w fin byen netwaye la, ou ka gen wout machin, sa se moto k pase sou tèren an nòmalman, ou wè sa m di nou an, donk se yon tèren ki ap vrèman bon pou sa nou pral fè a. E ann ann swiv ansanm avèk nou, ann a ann swiv nou, kameraman nan avanse ann swiv e pou nou al gade tèren an guys. Ann avanse. Wi, jan w di m nan, monchè poukisa w ap vann tèren sa a menm? Sa k pase? Ki sa k genyen? Poukisa w ap vann? Monchè, m gen plizyè semèn la depi m met tè sa a alavant. Ou jwenn moun, ou jwenn moun vin kote w deja? Monchè se chak jou moun ap vin kote m la.

E mwen pa tap, pou byen pou m klè ansanm avè w, m pa tap viv Ayiti. Se an Repiblik Dominikèn mwen te ye. Donk, manman m te vin mouri, epi m antre Ayiti pou m vin fè antèman, antèman manman m. Men apre, m vin gen difikilte pou m retounen Sendomeng. E tè a, m travay tè a, m mete jaden sou li.

M wè lò gon bèl jaden bannann la. Bon m gade m wè jan bannann sa depi yo fin netwaye la ou sekle la menn bay bay wap fè kòb on rejim bannann nenpòt nenpòt de twa mil goud menn pouzè w pa rete nan peyi an ou gen timoun nan peyi an? Non m pa gen pitit nan peyi a ma madanm mwen pitit mwen tout an repiblik dominikèn donk se sèl mwen menm ki la non e pa pou fanm nan map tounen paske m bezwen vann tè a m bezwen ale pou m al fè biznis pou m al brase Pou mal Mal brase brase. dèyè. Ou estime lòt e Sendomeng ou pi byen brase ke ke bò isit lan? Monchè, m pap ba w manti, m t ap byen brase anpil. Sa k pase? M t ap byen brase an Repiblik Dominikèn. M t ap travay chak 15 jou m ap fè 35 a 40 mil pèso. Menm isit la la, se jaden m ap fè. Jaden an ou wè l bèl, se vre. Men kounye a la, lè w plante bannann nan, se 6 mwa l ap pran pou l bon. Si w plante patat, se 3 mwa, 4 mwa, mayi, se 2 mwa edmi. Men kounye a la,

Li pa negosyab ditou? Non, li pa negosyab, sinon m t ap gentan vann li. De mil dola gason. Bon bagay mesye, de mil dola pa san tyenn menm. Ou pa p travay, ou pa p travay an dola menm. Tè chè.
Tè chè.
Tout moun konnen tè chè. Tè se lò li ye, men ou pa ka mande m de mil dola pa san tyenn menm. E si tou nan zòn sa. Ki dènye pri? Si tou nan zòn sa ankò. Non m wè zòn nan s on bon ti zòn, men ki dènye pri l? Ki dènye pri l pou 300 tyenn? Mon chè kòm mwen. Kòman itwa map map tou pran 3 a epa pa grenn wap pran. Bon ok. Wata ka vann li pa to pa grenn. Mbyen kontan mbyen kontan. Mon chè bon mdiw kòm mwen son jèn ou ye ou gen dwa bezwen tè a pou fè kèlkeswa saw vle a e tè a tou. Epa tè mbezwen poum pa fè non papa ou genlè panse marye pral marye epa tè a e nou menm sou papa ayisyen depi wè moun nan pral marye nou toujou nou toujou gen tandans a vann li bay la chè men epa marye pral marye non. Non non se epa pou sa mwen menm son nèg e depi map fon deal ansanm avèw m toujou ale nan bò m konnen kap bon pou ou se sak fè m pa renmen fè plizyè pri tou konprann e map etire 400 dola pou ou. 400 dola sou chak santyèm? Non sou 6000 dola map etire 400 dola pou ou. Sa vle di 400 dola e 3600 dola? Wi. Non men. 2600 dola. Non 5600 dola.
E ya 5600 dola. A 5600 dola. Ti a toujou an jè. 5600 dola. Ti a toujou an jè. Non m bal ka montè. Majorite kou yo ap tonbe sou dom. Ou ka remake m gen kamera la. Pwede m ap negosye ansanm avè w. Se pa pou mwen te a. M konpran. Se pou yon zanmi ki pa bo isit la. E pa diaspora non. Yon zanmi ki pa bò isit la. Paske se sak fè nou menm nou gen tandans bay moun bagay la pri an ba e pa pou zanmi an rete limonad. Ou konprann sa vle di? Misye se moun Leyogàn, misye ap travay limonad, misye bezwen ti tè a, li bezwen ti tè a, li di m tcheke l pou li, pou l ka vin rete, vin stab Leyogàn. Ou konprann sa m di w la? Misye bezwen fè pwòp afè pa l. Donk e pa pou mwen bagay sa. Men, jan w di an, jan w di an nèt la. Bon wè, pandan w ap di sa, si e te nan yon lòt zòn, li t ap pi chè tou. Se t ap 4-5 mil. 4-5 mil?

Pran pran enfòmasyon pou wè. Ay yo rèd, bagay yo rèd, bagay yo rèd.
Non, wè. Bon, ok, men- men- men- menm si m ta ba w, an n ta di m ta ba w 1300 dola pou, pou santyèm nan. 1300 dola? 1300 dola. bon, nou va M pran.
m pito ret nan peyi a, monchè. Ou pito ret nan peyi an? M pito tra, m pito travay tè a. Oh. M pi- m pi- m pito tra, travay tè a. Bon, bon m di w, ou wè bannann sa m gen la? Ou wè l, ou wè sa, sa a s on tè ki plen bannann. M p ap ba w manti, lè bannann nan fin bon, l fin donnen, Map vann bannann, m ka fè 2000 dola nan bannann nan. 2000 dola ameriken an m ka fèl nan bannann nan. Kòman wal fè? Donk mwen di w, m bezwen vann tè a se pou m ale an Repiblik Dominikèn pou m al fonksyone pi pi byen paske m santi la m pran twòp tan avan kòb rive nan men m. Men m wè Sendomeng tou imigrasyon ap kouri dèyè moun tou frè. Non, mwen m te rete nan. An fè yon ti mache pou m gade wè ki bò bò n nan rive la. Epa, men mwen bon. Men bon nan la, bon kan sa la. Bon kan nan? Bon kan nan la bon nan. Awe di pot la rive lot bo.
Awe. Wè li, bel longe, bel laje. E si se pa man chet la pa ou? Non, pa be se pe, ma pote jou. Ou li.
Ou wè?
E vwe li te gen patat ki li vwe. Ou li te gen patat. Ape, ou sot te kop de patat la nan? Ou, m byen brase nan patat la. Men gren problem mwen, se trop tan, se tan problem mwen. Trop tan, trop tan.
Paske lese la, la te wap travay, Avan kòb la vin nan men w, ou pran twòp tan. Ou konprann? Wè, men longè, men lajè, ou konprann? A vre di la, donk si w fè afè a, ou pap regrèt gason m. Genlè sakle ou poko sakle la, genlè pou w ka pran, pran zèb la, e, pran zèb la pou w bay bèf ou. Wi, wi, m tou gen manje bèt mwen la tou. Ok, men, men, men, se, latè a pa gen, pa gen manti ladan l. Non, latè a pa. Pandan nèg la ap fè jaden an, zèb k ap leve nan jaden an bon pou, pou bèt li. Bon pou bèf la.
Ou konprann?
Ay di men ki dènye pri sa pa sant grenn santyèm nan. An ale, m ap fè twòp tan, ase solèy la cho la, m ap kenbe yo twòp. Ki dènye pri? Dènye pri pou grenn santyèm nan. Monchè, m pa, m pa, m pa gen dènye pri m klè avè w. M di w m ap vann ou twa santyèm tè pou senmil sis san dola. M retire kat san dola pou ou. Kounya la degaj ou la, si se demen oubyen pita pou m pran papye pou m al ka note avè w, pa gen pwoblèm. Bon menm bannann nan m pap negosye bannann nan avè w. M ap tou kite w a bannann ou, m pap negosye bannann monchè. M pap negosye bannann nan. M pap negosye.

Plizyè moun bon pri. Sa vle di la ou menm la bon ou wè la m plis ta renmen fè afè a avè w ke tout moun. Sa k pase?
Paske m santi ou bon m pri ki ki nan sans mwen se vre ou pa tonbe nan pri a egzat ou pa tonbe daplon men w bon m pri ki nan sans mwen. Paske ou pa jete pri m, ou pa kraze m. Bon men si w ta ban mwen nan 1300 dola, demen oubyen aprè demen m t ap vin m t ap vin fè dosye avè w. Non, ou twò ba avè m, ou twò ba avè m. Sa pou m fè pou a m fè l pou ou deja. Ki dènye pri w ap vann mwen li, e sa w vle di m. M ap vann ou 3 santyèm tè a,

Ki dènye kòb wap ban mwen. Wala m lage balon an nan pye w. Ah. Degaje w. Monchè map rele misye m pale ansanm avèl poum dil sa men e se rele map rele w m poko ka baw pri la aprè de sam te di w lan paske misye te banm yon tarif men jan w dim nan menm mwen tè a m pa twò m pa twò rayi tè a tou pou janl pozisyone a e zòn sa tou poko gen twòp kay twò gwo konstriksyon li vrèman ideyal paske m pa tèlman renmen rete kote k plen moun alò nèg la pap vrèman rete renmen rete kote k plen moun pa mwen non ou ka panse mwen kap achete ayè m pa gen kòb sa papa ok ii bagay yo anpil monchè gason m se janm di w la tè e tè se pa bagay kòmsi ki rete atè frè m paske son bon afè w ap fè Pa bliye m di w se te asepte manman m manman m mouri kite pou mwen. Ou konprann? E pa kòmsi w ap mal achte aprè w pral reyachte ankò. Paske gen nèg la ki dwa vann ou la, li di w tè a 1000 dola. Li fè w ba l 2000 dola pou twa santyèm nan, men aprè w pral reyachte tè sa. Wi, wi, wi.
Ou konprann? Paske gen sa anpil. Sa kouran nan Leyogan, sa kouran. Sa vle di moun ki konnen. E sak fè mwen menm, se paske m gen tan, m gen tan enfòme m sou tè a, e paske m gen tan konnen tè a e pa bagay ki itil. Ay tè manman m, tè manman m mwen kite moun non. E pa bagay. Mwen gen tan konnen sa. Wè la, m santi e Sendomeng kap rele m la frè m. Santi Sendomeng kap rele m. Mwen te map rele w frè m, map rele w patnè m, map rele w, map di sak pase. Mwen menm m panse m pap pran anpil tan non, m pap pran anpil tan non, m baw repons. Men map tann apèl ou. M pap pran anpil tan. Bay solèy la cho anpil. Pa gen pwoblèm. An ale, an ale. Pa gen pwoblèm. M ap tann apèl ou gason. Jan nou wè l la mezanmi se konsa. Misye mande m 6 mil dola pou 3 santyèm tè a. Finalman misye rive konkli ansanm avè m pou 5 mil 600 dola. Kounye la m bezwen avi nou nan espas kòmantè a pou nou di m èske nou twouve tè a vo kòb la. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la, kite yon like pou nou, kòmante di nou ki tip de videyo ou ta renmen nou fè pou ou pwochèn fwa. Ok, m ale, n ap retwouve m lòt semèn paske se chak wikend nou poste sou chanèl sa. Baw!